Hey guys, ou menm, m vin fè yon ti pale avè w. Wi ou menm, ou menm k ap gade m lan. A monchè ou wè se ou menm. Ok. Bon m fè yon ti manyen bab yo, m fè yon pale ansanm avè w. Paske petèt gen anpil videyo m yo gen dwa pa wè yo. Ou konnen ou mechan anpil, ou kriminèl anpil. Ah monchè ou pa bezwen mande m kòman w kriminèl, kòman w mechan. Ban m fò ti eksplike w. Lè yon moun kanpe, li fè dezèdtan, twazèdtan anba yon live, li kite yon pil travay, li vin sipòte yon zanmi. Men pandansetan li menm tou li gen yon avantaj l ap chèche, pa vre? Ou deja konnen kòman bagay la ye deja, m pa bezwen fin di w tout bagay a klè. Kisa nou tout nou bezwen avanse. Bagay la son pòtinite ke tout moun jwenn. Wap chèche yon fason pou avanse. Banm di nou bròdè m. Poukisa w pa kenbe men m pou m kenbe men w pou n avanse. Men poukisa w fè egoyis nan sa. Lè m chita m fin pèdi tan m mwen pran w ou pran m. Nou pa fin bezwen pale bagay la klè ou deja wè kisa m vle di w monchè. Sa ayisyen nou ye nou konnen langaj la trè byen. lè w fin banm yon like, lè w fin abòne avèk chanèl la, epi kon fè sa nan yon bat je nan yon klendèy ankò bon Wallo retire l, sa w di w fè la menn? Sa vle di w fèm pèdi yon tan pou granmesi? E tanske ou menm a chak fwa w monte yon videyo m wè l, m sipòte w, ou wè sa se yon zak krim li ye? Ben imajine w monchè wap peye sa ak anbyen menm, m pap fè w peye l, men gwo nèg anlè ak apre l tande ti papa. Paske lè w kenbe men m kenbe men w n avanse, menm si w pat renmen videyo m yo, M pa diw pataje, men paske son chèn nou fè, son echanj nou fè, ebyen pandan nou fè echanj lan, ou kenbe menm mwen kenbe miw, menm si w pat renmen menm an nou bat poun rive kote nap rive a, epi lèm rive wa lagem menn. Pa pa gen egoyis nan bay yo mesye, ann jere bagay la byen. Lèn chita anba yon like, nou sipòte yon blòdè pa nou, li menm tou son lin li ouvri pou ou. Avèk 20 moun, 30 moun ou la avèk 200 moun ou pa ka fè live ti papa. Men lè w jwenn yon nèg ki gen 1000 moun, Mil konbyen moun ki fè yon live ki sipòte w nou tout nou vin nou sipòte nap dyaloge min lè w banm yon grenn abòne ou bay pou ki rezon nou bat yo gentan retounen prann nou ah wap wè di w pa wè vizaj moun sa byen sonje moun ou konn vòlè abòne yo moun ou fè chita plizyè fwa fè kòve senti l fè mal nan pataje ansanm avèk ou a epi konn vire do retire prann ou ta sezi wè sa se pa mwen menm sèl ou fè sa ou fè lòt moun sa e wap peye konsekans lan imajine w m fè ti video sa avè w 2 zè di maten. Nan lè sa m te kab dòmi tou, men m oblije m pale ansanm avè w. Sa se yon limyè k ap klere nan vizaj mwen la ki fè w pa wè m byen. Li pa lajounen, men m panse depi w wè bab sa w ap gentan wè ki moun. Se te frè w la, Nessus Ferdinand. Tande papa, kite kriminèl tande. M ta swete ke wou menm lè w bay yon moun yon like, ba li ak tout kè w. Lè w abòne avèk yon moun, abòne avèk tout kè w. Anyway yon lòt moun te pran sa l te ba w la, men se pa mwen, se pa lòt la. Tout moun pa gen menm komsesyon. An nou kenbe men pou nou rive, epi lè sa a, chanèl paw la ap grandi pi vit. Ou konnen sa w fè a, ou enpeche siksè w tou. Paske tout lòt fwa wap viv nan mechanste avèk yon lòt moun, Bondye ap panike w tou. Ou pat konn sa? Aa, m vin di w aswè a, tout lè fwa w bay yon lòt moun pòtinite pou l avanse, ou menm wap jwenn pòtinite pou w la. Moun ki gen 2000 moun, 3000 moun, 10000 moun ki fè live, ki fè mwa avan nou ka rankontre a. Ou konnen si yo tap fè menm bagay la tou, li pa tap ka ouvri chemen sa pou nou. Mwen fin pale ou deja, konprann sa m di w nan pil pawòl, sa Ayisyen nou ye monchè. Tchaw tchaw, bòn matine. Deja se 2 zè di maten wi, mwen swete w, ebyen bon week-end, Dieu vous benisse. Tchaw tchaw.